ki gen edikasyon seksyèl. Yes. Ann di, ann di tou se de moun, yon fi ki potko janm nan relasyon seksyèl. Ok, ki vyèj. Ki vyèj.
Epi kounya la menm menm ki gon esperyans parèy la li vin vin gen vin gen yon diferans allure la nan sans paske ou poko fè eksperyans men ou gentan vin genyen yon sòt de esperyans sou pwen de seksyèl sou zafè seksyèl so sa vle di ke wi wal fè edikasyon seksyèl ou avan ke ou antre nan relasyon an men ann di yon moun ki pase you know de twa ex sa se la moun sa soufri an li menm paske li pè pou l al di nèg lan men kòman pou manyen men sa pou fè men kèlin kèlin son bagay ki nòmal son bagay ki nòmal son bagay ki lojik euh ann pran le ka moun ki pa vyèj la mwen ba poze yon trè klè mwen ba poze yon trè klè mwen menm sa rive m m son yon viktim de sa. Mwen bon prisa. Viktim oubyen ou plen eksperyans?
Non, mwen son viktim de sa. Non, mwen son viktim de sa. Imajine ou, moun nan, gon laj li rive, moun nan te gen eksperyans. Pa moun ki vyèj la non. Moun nan, sa depan de ki moun li te gen avèl nan relasyon. Ki nèg li te gen avèl. Menm nèg sa te ka petèt se li menm ki te anseye manmzèl, ki te anseye dam nan, oubyen dou madam sa. Moun ke li te gen relasyon avèl la.
So moun sa li menm, le fèt ke li te gen yon moun ki te anseye'l, li vin devni yon pro. Pa gen moun ki fèt pou tout konn fè sa ke lòt fè, fè sèks. Pa gen moun ki fèt ou di oh m konn fè bagay. Non l pa mache konsa. Gen moun nan tou se menm jan pou danse. Gen moun nan fèt avèk kado, avèk yon gift, moun nan konn kijan pou l wany, tout bagay sa yo. Oubyen moun nan aprann de lòt moun menm jan mwen menm. Non sèlman m anseye tèt mwen men m leve m m ap se yon gad, se yon kado l ye. Banm bò
Wi men banm bò sa m te viktim de li. Mwen te gen premye mennaj mwen, premye mennaj mwen, tout moun kap gade yo tande pou mwen san egzagere, paske se pa sèlman fi ki viktim de sa gason yo tou. Gason yo tou, kè. Mwen poko janm fè sèks nan vim ditou. Ok. Men, m son nèg ki te toujou fè rechèch de sèks, m etidye de sèks, pou m konn kijan pou m plezi, pou m satisfè madanm mwen, Kèt chaj. satisfè mennaj mwen, paske se, m renmen edikasyon, Ok. paske depi Ayiti yo toujou pale konsa ke a legliz, sa ki pwoblèm legliz la se paske nou pa fè sa ki rele edikasyon seksyèl, se sak fè, anpil de fwa, Relasyon kan gen pwoblèm. Yep, ou byen timoun yo ansent epi yap kache sa nan legliz la. Vwala, mwen menm, m fè anpil rechèch seksyèl, m etidye seksyalite, e nèk gen konesans, m gen anpil dominikèn tou. Lè m gen premye mennaj mwen, nou fè, nap fè lanmou. Nap fè lanmou, kounya sa map fè nan tèt mwen, map egzèse tout teyori m te gen nan tèt mwen yo. Ok, kounya wap fè pratik. Nap fè pratik. Kounya map fè pratik, kounya map di ok bon, m te li sa, m te etidye sa, map fè sa, m fè sa. Sak vin rive se ke. Ex mennaj mwen an sa a li fè kòlè, li leve Oh kòman fè konn tout bagay sa yo, ou son pwofesyonèl, ou son sosi son lòt bò, ou son son, m konnen tout sa w pa t janm konn fè ba. M di l non se premye fwa m ap m pa janm, m ap defann tèt mwen paske mwen men mwen men mennaj mwen, ex mennaj mwen, m pa vle nou gen pwoblèm, pou li menm li panse ke m son moun ki chaje eksperyans nan mouvman men pwòdksyon sèkswèl Gadeline m pa t janm konn fè, se premye fwa m pral antre nan relasyon seksyèl avèk. Mennaj mwen, sa se premye fwa mwen te gen mennaj kote ke mwen pa konn sa ki rele sèks. Men le pwoblèm ki se poze se ke le fè ke mwen fè l tèlman byen pa rapò avèk e sèks edikasyon mwen ke m te fè avan nan panse pa l, li panse ke fason ke m touche l, oubyen fason ke m fè m itilize lang mwen, oubyen fason ke m itilize bouch mwen, sa depan de sa, m pa konnen. Ou byen fason kem bo l. Li feel like ou twò pro. M twò pro pou sitiyasyon. Men nan fon. Ou wè ou wè nan ka parèy kòman sitiyasyon yo ye. Moun nan pa sipoze twò twò twò konnen ou byen li pa twò twò twò li pa sipoze twò nayiv. Bon mwen menm pou m ta pou m ta pran eksperyans pa m. M te marye 15 ans ap divòse. M pot ko janm konnen sa dekouvri orgasms. Oh my God. Mobidye di sa. 15 ans. Mobidye di sa klè nan televizyon. Si nèg sa ap tande w, nèg sa fè sa ap fou sou tèt ou la kounya la. Men si. Se jous lè map divòse, lè map divòse epi kounya ou konn wè avan divòs mari ou ap eseye di w best li pou l kenbe relasyon an men pandan se tan te rive yon kote ke the feeling wasn't there. Ou konprann mwen? Kè an pat la, feeling nan pat la, menm lè moun nan ta eseye oubyen al aprann, al eseye, pat gen anyen ki te ka mache. So nan ka sa, se se yon se yon pwoblèm ke nou gen nan kominote ayisyèn nan ke pou nou ta aprann pou nou konnen kòman pou n satisfè partner nou. Ok. E an n di sa an kreyòl, fè l vini. E nou konnen ke Men gon pwoblèm, gon pwoblèm, gon pwoblèm, m pa vle koupe w non, men m di w gon pwoblèm. Se pa sèlman fè fi a vini avan ki issue a men sa son lòt topic ke nou pral pataje tou paske gen kò yon moun daprè edikasyon seksyèl gen plizyè mwayen pou fè yon fi vini avan gen fi ki klitoridyen gen fi ki vajinal ou ka fè penetrasyon pou yon fi li pa janm ka vini
ou ka sèlman touche klik li li ka vini. Konsa tou gen fi, ou ka rete nan klik li pa janm vini, epi nan sedan yon penetrasyon li vini. Sa se yon topik nou pral pataje. Sa di ke gen anpil fi ki pa konn kò yo.
E gen anpil gason tou ki pa konn ki jan pou yo apwoche fi an. Sa rive m tou plizyè fwa nan eksperyans mwen paske m rankontre plizyè fi. M rankontre fi ki kliktoridyèn, m rankontre fi ki vajinal. Se ta di ke nan eksperyans.